Coucou les amours kòman nou ye Yon lòt fwa ankò se Jenny Loves Kitchen ki antre la kay ou pou yon lòt resèt Jodi an nou pral prepare yon bagay diferan mwen pa konnen si nou abitye wè bannann kole nan diri donk se sa nou pral prepare jodi an Jan nou kapab wè sa mwen ap koupe yon grenn bannann a peti mòso nou pral prepare diri avèk vejetal e nou ap ajoute bannann ladan Sa n ap gen bezwen se peti pwa Sosis, mwen genyen sosis, bannann nan. Mwen genyen zonyon, pwavon, jòn e wouj. Mwen genyen mayi dous, mwen genyen lay ke mwen gentan fin koupe. Mwen genyen karòt, djondjon ki nan bwat yo. Li pa fre, e la mwen genyen 8 ons diri. San pèdi tan, nou pral kòmanse ansanm avèk preparasyon resèt nou an. Premye sa mwen fè, se mete pwalon mwen cho e ajoute lwil. E answit, m ap sote lay lan pou l kapab fri nan lwil la. E apre map ajoute sosis yo. Si nou vle nou kapab kite sosis lan byen fri pou l kapab pran koulè. Ni lay lan tou. La mwen ajoute kawòt yo. Nou kapab kite yo pran bon koulè si nou vle. E si nou vle tou nou kapab itilize epis nou gen lakay nou ke nou abite itilize. Mwen ajoute pwavon avèk zonyon. E la mwen ajoute Am mayi an avèk peti pwa e la map ajoute am djondjon an e mwen ajoute bannann nan guys apre sa mwen pral byen melanje yo apre mwen fin byen melanje yo map ajoute yon kantite sèl ladan E e answit map mete kondiman ke mwen prepare pou li bazil, origan, paprika, mwen gen yon ti prav e mwen genyen adobo map ajoute tout ladan e mwen pral byen melanje yo guys jiskaske tout jwenn pa yo, tout vejetal yo ap jwenn. Aprè mwen fin byen melanje yo map kite yo pou yo kapab pran chalè e mwen pral prepare diri an, lave diri an, la mwen gentan fin lave li e mwen ap ajoute li nan vejetal yo guys, nou kapab wè ke vejetal la li menm li poko gen dlo, aprè nou fin mete diri an nou pral byen melanjel nap kitel pou yon ti tan poul kapab fri avèk vejetal yo e answit. E apre map genyen pou m ajoute dlo ladan li. Mwen ap ajoute yon tas dlo ladan, menm tas ke mwen te itilize pou m kapab mezire diri an, se li menm mwen plen dlo, si ou vle ou kapab mete yon tas edmi pou diri an li menm li kapab kit. pi rapid, mwen mwen menm se yon sèl mwen mete ladan li e answit mwen goute li poum kapab wè sal manke, mwen ajoute yon ti sèl aprè mwen fin melanjel mwen kouvri li pou diri an kapab bouyi. E lè dlo a seche ladan map dekouvri li poum kapab toufel. E apre li fin toufe, mwen tounen dekouvril mwen elaji diri an mwen ajoute 2 grenn ze ladan. Apre mwen fin ajoute ze yo, map genyen poum ajoute yon ti sèl ladan li pou ze an li menm li kapab gen gou pal lap tou gen ti sèl li. E apre sa mwen rache yon ti pèsi ansanm avèk seleri mwen simen sou li e map kouvril pou ze a li menm li kapab kwit. E aprè kèlke minit, nou kapab wè ze an chanje koulè, lè mwen pa wè okenn nan blan ze an li menm kri, mwen deja wè ke li kuit, donk mwen ajoute yon ti pèsi ankò avèk seleri ke mwen te koupe, mwen te koupe sifizamman pou m kapab ajoute lè li fin kuit. Donk sa se rezilta resèt nou an guys, nou kapab wè bote li, Diri an te byen kuit. Sa m plis renmen ladan an se bannann nan guys, nou pa imajine san jan sa bon. E se konsa ke mwen te prezante li guys, mwen te prezante li ansanm avèk yon ti kòkonb avèk tomat rache. M swete nou eseyel lakay nou, nou pap regrèt sa guys, e se la ke nou rive nan fen videyo a, siw te renmen videyo sa pa bliye banm yon like, kite yon kòmantè, pataje ansanm avèk fanmiw, zanmiw, pataje ansanm avèk tout moun. Mwen vrèman espere ke resèt sa te itil ou, li te enspirew. Si ou fenk fè konesans ansanm avèk chanèl Jenny Loves Kitching nan, map envitew pou kapab abone ansanm avèk nou silvouplè ou pap regrèt sa, e aktive bouton notifikasyon an yon fason pou pa pèdi okenn nan videyo ke nap poste. Epi nap wè yon lòt fwa ankò nan yon lòt videyo pou yon lòt resèt. Bye!